de El Wonn Ben si tu veux savoir plus de détails ne bouge pas dans un instant ça s'en vient. Si se premye fwa ou tonbe sou chanèl sa pa bliye ou sou Ayiversi TV Ayiversi TV se pa yon senp chanèl youtube se tout yon pwojè kote ke nou palew de Metaverse, Blockchain, Web 3 zero, NFT, Trading, Stock Market e nou montre w kòman pou w envèsti nan tout kategori sa yo. Si w ta renmen gen plis detay e di kou konnen kijan pou w envèsti e tire pwofi nan chak kategori sa yo, rete gade videyo sa jiska lafen. Mwen sou kont Twitter m nan la.

san konte lòt prim ankò. Donk nou pral montre w pwosesis la, kòman pou w patisipe, ou pap peye anyen. Si se te sèlman pou lotri, nou pa tap pataje enfòmasyon sa a avè w. Sèke se yon gwo aplikasyon ki pral pèmèt ke ou posede yon avata, avata ki se pral foto w menm ke yo pral transfòme an avata pa w, ki pral pèmèt ou fè plizyè tranzaksyon sou blockchain nan, notamman

ou pral gen chans posede yon Diamond Card e yon Debit Card. Donk a lèd de aplikasyon sa ou pral ka fè echanj kripto monè e echanj lajan. Donk ou pral ka gen kripto yo ou voyel nan aplikasyon sa e via. Debi kat ki akonpanye aplikasyon an, w ap ka fè echanj sou mache a, achte sa w vle. Ann eseye klike sou lyen an pou nou kapab eksplike w pi byen. Lè w fin klike sou lyen an, li mennen w nan entèfas X-Portal la. Si n ap gade la, yo di nou, The portal to the multiverse. Donk men jan aplikasyon an pral prezante e wap ka vann, achte, resevwa epi earn. Ki tach nou dwe ranpli pou nou gen aksè pou nou kapab telechaje aplikasyon sa sou smartphone nou nan 44 jou kidonk le 28 fevriye pwochen? Se sa nou pral eksplike w trè rapidman. Pou nou kapab fè sa, n ap klike sou Join the Launch Championship. Donk se prim sa yo y ap gen pou yo bay nan lotri a. Men, se pa sa ki plis enterese m e ki fè ke m pataje enfòmasyon sa avèk nou. Se plis ke yon aplikasyon, donk kote ke nou pral. Moun ki pral gen aplikasyon sa ou pral kapab vann e cash out lajan w nan debit kat e depanse lajan w. Donk nou pral fè pati de premye moun ki gen chans posede aplikasyon sa donk mwen se trè fan donk e dotan plis ke li pral gen avatar ki pral pèmèt ou entèaji nan tout ekosistèm metavè a. Donk e Donk sa trè enteresan, m vle twouve l mesi sa pou m pataje enfòmasyon sa ansanm avèk ou. Ann al fè tout tach yo ke yo mande nou an, w ap klike sou Join now, w ap antre yon email, W ap di Tèm e Kondisyon epi w ap klike sou Let's go. L ap voye yon kòd nan imel ou, ou pral met kòd la la. Ou mete kòd la. Lè w fin mete kòd la, ou tou gen yon tikè ki an atant. Donk pou kapab patisipe nan gran lotri sa. Pa bliye chak moun ki pwal enskri nan lyen paw la, yap fè w kado yon tikè anplis pou kapab patisipe nan gran lotri sa. Donk nap kontinye, nap fè konfim naw. Wap mete phone number, pa bliye phone number sa ke ou pral mete la se li menm pou mete nan aplikasyon lè w telechaje aplikasyon paske ou pap ka chanje pou mete yon lòt phone number. Ok, la nou deja fè dezyèm etap la. Twazyèm etap la, w ap tann pou enstale aplikasyon an le 28 fevriye 2023. Lè w fin enskri, yo tou ba w yon lyen kote ke ou kapab envite lòt moun vin patisipe nan gran lotri sa pou yo kapab gen aksè. Yo posede X-Portal ki se aplikasyon ekosistèm Multiverse X la. Ann eseye gade ansanm ki jan aplikasyon an pral prezante atravè short videyo sa e ki sans li pral genyen pou ou lè w posede aplikasyon sa apati de 28 fevriye 2023 kap vini la. Si nou gade la, nap wè gen yon kontè kap mache. Yo di nou reste 44 jou, 20 tè tan, 12 minit e 25 segond. Donk, ann gade ansanm. Wap vini nan paj la w klike la. Se pure entèlijans atifisyèl. Pa bliye nou nan Metaverse. Sa se pwòp avata pa w, pa rapò a foto w. ki pral pèmèt ou entèaji anndan aplikasyon an avèk mond Metaverse la. Ou ka voye, resevwa lajan. L ap akonpaye avèk yon Metal Card e yon Debit Card. W ap ka fè echanj ant zanmi w, fanmi w e tout jan de moun. W ap ka voye rekonpans ba moun, fè kado. Donk, se full Metaverse. An gwo, se konsa aplikasyon Xportal la pral prezante e se tout enfòmasyon sa yo ke nou te pote pou ou. Pa bliye lyen an an deskripsyon anba videyo a. Enskri pou kapab patisipe nan gran lotri a. Pa bliye like videyo a, pataje e kite yon kòmantè. Nap trè byen kontan. A trè byento pou yon lòt videyo.

Sa ki pi fasil ou kapab kite yon kòmantè epi kite email ou nou menm nap kontakte ou. Pa ezite abòne, like e pataje videyo a nou tap trè byen kontan.